Nan videyo sa a, nou pral konnen tout boul jou pou jou, dat pou dat yo. Sa vle di nou pral prezante w tout boul ki te sòti nan 4 dènyè zane yo sou Jòjya, Florida ansanm avèk Nouyòk selon achiv yo. Men nou pral tou pwofite di w tou ki boul ki pral plis pwobab pou sòti selon frekans ak sekans boul sa yo. Pou n al konnen boul ki toujou gen tandans renmen tonbe selon jou pou jou, dat pou dat sa yo pou jodi a. Eske selon analiz yo moun ki te sòti nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo pral toujou gen menm tandans pou yo respekte e pou yo tonbe nan menm peryòd sa yo? Rete nan fen videyo sa pou n al dekouvri ansanm tout boul jou pou jou dat pou dat ki te sòti yo e ki boul ki pral plis posib pou tonbe jodi a selon jou pou jou dat pou dat sa yo. Jis avan ke n kontinye, n ap raple w ke gen yon bòn nouvèl pou tout kominote Cholotou a. Dezòmè, si ou bezwen gen aksè pou konnen boul ak maryaj ki trè pwisan ke nou bay anndan vip Choloto a, gen 2 fason ou kapab rantre. Premye fason, ou kapab pran abonnman YouTube Membership vip ou an anndan YouTube, konsa w ap kapab gen aksè pou gade video pwobabilite nou lage chak jou pou jwenn boul ak maryaj yo anndan vip Membership. YouTube la. Dezyèm fason an, pa bliye kounye a nou pa itilize WhatsApp pou fè vip, nou gen pwòp platfòm nou kounye a, moute sou www.choloto.com, se la ke wap ranpli yon fòmilè pou fè yon demand de patisipasyon pou antre nan vip a. Konsa wap kapab fè pati de fanmi ki gentan kwaze pye yo deja anndan vip sa. E pa bliye tou, se la ke wap kapab jwenn Kwad Lachans Choloto an. Gratis ti cheri pou kominote an. Nou kite tout link sa yo nan premye kòmantè la. Men jis avan ke nou kontinye, pa bliye bay video sa yon like pou apresye travay lan, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous d'activer la petite cloche de notification surtout, kòmsa. Pou ne pa rate okenn video. Pa bliye si w ta bezwen konnen ki tout sen kap fete pou mwa sa, tout boul ak maryaj ke yo pote, video boul lalin yo ak analiz pwobabilite boul cho ke nou lage chak jou sou chanèl la, nou kite tout link video sa yo nan premye kòmantè la. San pa pèdi tan, ann antre dirèkteman nan video nou genyen pou jodi a. Men kòman boul jou pou jou dat pou dat yo te ye yon 2 out yon jou tankou jodi an. Sòti an 2022 jiska 2025 e n pral tou di w ki boul ki te plis tonbe pandan 4 dènyè zane sa yo zanmi pa m. Peze ti bouton like lan abone pataje. Le 2 out 2022 fanmi yo videyo boul pè pou mwa dout 2026 lan lage sou chanèl lan al gade link lan nan premye kòmantè la. Le 2 out nan Georgia midi an 2022 yo te ba nou 296 42 97.

Nan Nouyòk midi yo te ba nou 515, 02 99 epi nan Nouyòk swa yo ba nou 0 91, 98 40 se konsa ke sa te ye la fanmi ane pase nan kesyon de 2 out yon jou tankou jodi an. An konklizyon, la fanmi boul ki te plis tonbe selon analiz an tèm de kesyon de totalite lè nou fè kalkil apwofondi, Nou remake boul ki te plis tonbe gaz statistikman palan nan 4 dènyè ane ki te sot pase yo, le 2 out 2022, sòti le 2 out 2022 jiska 2 out 2025. Ane pase, boul cho, boul ki te plis tonbe gaz, se te 59,95. Lè nou fin fè analiz, nou fè statistik yo, nou gade ke se 59,95 ki te tonbe plis. Li te tonbe 6 fwa.

nou mete 3 pwen de suspansyon. Sa vle di gen lòt boul ki te tonbe 2 fwa tou. Peze ti bouton like lan, abone, pataje. Epi pa bliye ou kapab toujou fè ti analiz pèsonèl ou zanmi pam nan jan de videyo sa yo. Men boul pè ki te tonbe plis nan 4 dènyè zane ki te sot pase yo statistikman parlan e sou Choloto guys e selon analiz yo ke nou wè. E se 2 0 ki tonbe 2 fwa. Bon, nou kapab di 2 0 an pa mal tou nan jodi an, paske la fami nou kapab di 55 tonbe depi yè. Donk nan jou pou jou, dat pou dat, nan boul ki te plis tonbe yo, se te 2 0 sou chanèl nan la la. Guys, se sa k fè ke nou pote sa yo pou ou tou. E pi maryaj majè. Maryaj majè se 59 pa de zero pou ane 2026 a, si gen yon grenn maryaj majè selon statistik yo la a ke Choloto pote pou ou n anndan videyo boul jou pou jou dat pou dat lan se 59 pa de zero depandaman de ki tout sa k te sòti yo lè nou met tèt nou an plas e pou nou respekte liy tout sa k te sòti yo la a se 59 pa de zero 95 pa de zero se yon maryaj ki move move selon Tout boule ki te sot pase yo an 2022 jiska 2025 lan wi. Pou ane 2026 sa nou bay maryaj majeur sa pou jodi 2 août lan la. 59 fwa 2 zero wi guys 95 fwa 2 zero. Antouka nap swiv koman sa pral ye pa bliye video boule père lan li lage sou chanel lan boule père pou mwa d'août lan. Peze ti bouton like lan abone pataje la fami gen fanmi ki estime ke travay sa tro bèl pou nan avek ti kras abone sa men se pa yon kesyon de kantite abone se yon kesyon de kalite fanmi nou yo ki renmen travay lan. Epi mèsi, mèsi paske la fami nou toujou kontribiye. Mèsi pou lanmou nou, pou tan nou. Epi n ap ret pozitif, n ap gade kòman sa pral ye nan jou pou jou, dat pou dat. Yon remèsiman trè spesyal a chak grenn nan nou ki te rive nan fen videyo an. Pa neglije pataje videyo sa pou nou ak yon fanmi, yon zanmi nan kontak ou. Bay videyo sa yon like pou w apresye travay lan. Pa bliye rete konekte ansanm avèk nou pou w kapab konn tout videyo n ap lage yo. Babay tout moun, nou renmen w anpil. Randevou pou yon lòt videyo.